Ankò yon fwa medam mesye bonswa, se yon plezi pou mwen pou m kapab antre lakay ou pou m vin enfòme ou enfòme ou de pwen esansyèl k ap fè aktyalite Wi sa kèm di sou près sansè a kap fè aktyalite. Nou vin pale w de arestasyon de ansyen chèf gang, ansyen gang depite Alfredo Antoine. Kòm yon moun nou te kapab konsidere, kòm yon moun de grand valè. yon moun de grand renome, men se pa sa ki fèt. Sitou sa kap pase nan peyi nou kounye a la, moun nou ta konte sou yo kòm moun de valè yo, se yo ki plis imoral, se moun sa yo ki plis nan sa k pa bon, se yo ki nan plis zak malonèt. Malere malerèz ou te kab pè pou yo pito ou fè yo konfyans olye ke ou fè moun sa yo konfyans. De no jou peyi Dayiti ap travèse yon kriz sosyetal. Sosyete Ayisyen nan preske pa pwodwi moun de valè ankò. Sitou, sitou nan klas politik la. Sa k fè m ensiste sou li m di sitou. Sitou nan klas politik la. Se la ou pran moun yo ki nan klas politik la. Pa gen yon nan yo ou ka konte sou yo kòm moun de valè. Pa gen yon nan yo ou ka konte sou yo kòm moun de gran renome nan sosyete a. Si ou parèt yon kote ou, ou pral fè yon diskou oubyen ou pral pale de yon moun ou ka pran yon kòm egzanp. Pa gen yon nan yo ou ka pran kòm egzanp. Mesye dam. Fanm ak gason kap fè politik nan peyi Dayiti. Bay tèt nou yon lòt opsyon. Leve nivo a. Nou pa ka desann ba konsa. Peyi Dayiti rive nan moman lap konnen tout sòt de pwoblèm. Lap konnen tout sòt de difikilte. Se a koz de nou. Ki se yon bann moun san moral. Yon bann moun san pidè. Yon bann moun ki pa gen valè. Paske, si nou se te moun ki te gen valè, nou te ye, nou te konn sa ki rele valè, nou t ap fè valè pou yo te wè nou se moun ki gen valè. Men, jan n ap fonksyone la, jan n ap konpòte la, pa gen moun ki ka kwè nan nou e ki pral fè nou konfyans. Jamè. Ditou. Ti Sebejin ap di w mèsi. Kisa n ap di w mèsi pou ti kout men sa ou ban nou an? Ase ou kenbe 2 ti pwason toujou. 2 ti pwason sa ou kenbe a se 2 ti pwason. Se ou kenbe ansyen chèf gang, m pwofàn, ke pèp Artibonite te mete depite yo te vote kòm moun ki te pou al reprezante yo. Men lè l rive nan palman kisa l fè? Se kò gang la l fòme l Artibonite, li pouri l Artibonite. Jiska jounen jodi a, Latibonit soti kòm yon teritwa pèdi. E nou vote chèf gang, moun Kenskòf te vote chèf gang, Alfredo Stefano, yo te voye l al reprezante yo. Ebyen jounen jodi a, komin Kenskòf soti kòm yon teritwa pèdi. Alò, n ap di tout pèp la, fèt atansyon nan chwa yo n ap fè yo. Fèt atansyon nan chwa yo n ap fè yo, eseye chèche konn moun n ap voye reprezante nou an. Pase kounye a, peyi Dayiti pa pwodui moun de valè ankò, sitou atravè klas politik sa a, tradisyonèl sa yo n ap gade la. Yo prè ta fè tout bagay pou yo konsève pouvwa. Yo prè ta sakrifye tout moun pou konsève pouvwa. Yo prè ta vann peyi a, kraze peyi a, redwi l an sann pou yo konsève pouvwa. Banm di nou yon bagay mesye. Nou ale nan peyi lòt kote, kote moun ap fè politik, nou wè kòman sa k rele politik, nou wè klas politik, nou wè ki travay yo fè. E nou menm kòm politisyen nan peyi nou, ki sa nou pwodui? Ki sa n ap remèt sosyete a? Ki sa n ap bay nasyon an? Kisa nou fè lè nou ale pou yon moun pale de nou kòm politisyen? Ann pran egzanp, ansyen zansèt yo. Yo te batay, yo goumen, yo ban nou endepandans. Yo ale, yo kite anpil bagay nou ka jwenn kòm patrimwàn istorik. Nou jwenn anpil fò ke se yo ki te goumen pou yo te konstri yo. E se yo ki rann nou lib pa rapò a batay yo te batay pou te kapab ban nou libète. Men nou menm jounen jodi a ki la kòm politisyen, ki sa nou fè? Ki sa nou kreye pou pèp la? Di m byen. Ki sa nou kite kòm eritaj? Nou retire pèp la andedan kay, nou mete l nan lari. Se sa nou kite kòm eritaj. Nou retire nan bouch, manje nan bouch pèp la, nou mete l nan grangou. Se sa kòm eritaj. Pèp la te yon kote ki te gen yon ti jan pou l te repoze. Nou retire l, nou lage l nan lari. L ap dòmi a la bèl etwal. Se sa kòm eritaj. Se sa nou kite. Èske lè nou ale yon lòt kote, nou di n al pale nan non pèp? Nan non ki pèp nou al pale? Se kesyon sa m gen pou nou ta renmen poze nou. Nan non ki pèp nou al pale? Nan non gang parèy nou oubyen nan non pèp Ayisyen? Se kesyon sa m ap atann pou nou poze. E se sa pèp la tou bezwen konnen nan men nou. Pou nou wè depite nan gang, senatè nan gang. Ansyen chèf deta nan gang, kisa sa vle di? Dcpj, n ap mande w kontinye fè travay ou. Fè travay ou nan sans pwòp. Nou pa vle w al fè kenn moun abi atestan ke ou pa renmen fòm tèt moun sa pou di moun sa ou pral fè l yon abi. Non. Fè travay ou pwòp, onètman, jan lalwa mande l. Tout moun ki gen manda lare dèyè yo kòm politisyen ou jije. ki koupab, ki fotif de sa yo repwoche yo a, mete yo anba kòd, rann nou sèvis la kòm ou kòmanse fè l. Kòm ou kòmanse fè l. Pase n ap atann yon bagay de ou. N ap atann ke ou leve, ou nou leve yon defi pou nasyon an. Pase nasyon an gen lontan depi l ap soufri. Nasyon an gen lontan depi l ap pase mizè. E yo bezwen yon moun, yo bezwen yon enstitisyon nan peyi a ki pou rann pèp la k ap mache, ki pou rann pèp la k ap sikile. Ou nan yon peyi, ou pa kab fè lapolis konfyans, ou pa kab fè politisyen konfyans. Nou tèlman ap travèse yon kriz sosyete nan sosyete a, ou pa kab fè prèt konfyans, ou pa kab fè pastè konfyans, ou pa kab fè yon ougan konfyans. Pa gen yon ou ka fè konfyans. Kote sosyete sa prale? Kote sosyete sa prale? Ki es moun nou pral fe konfyans? Paske lè nap gade lot peyi yo, lè lot peyi yo an kriz, ou jwenn tout klas, ou jwenn moun ki universite, ou jwenn tout klas, tout kouch sosyal, politisyen, lote lot, tout mete ansanm pou yo rezoud problem peyi yo. E nou menm ayisyen? Ki di nou etidye nan gwo, nan gwo inivèsite. Ki di nou gen doktora, nou gen diplòm. Ki sa n fè ansanm avè yo? Ki sa yo reprezante pou nou? Kote valè nou ye la? Eske nou se moun de grand valè? Di m byen. Ki sa sa reprezante pou nou? Jan nou prale la. Fanm ak gason kap fè politik nan peyi dayiti. Map ba nou konsèy sa si nou vle pwan n pwan n. Si nou pa vle pwan n tou, sa se nou pase gen anpil moun ki ba nou konsèy deja kòman pou nou konpòte. Nou wè menm jan mesye gang yo kon yo rive yon kote, tout moun leve kouri kite yo, ebyen konsa yon jou yon politisyen gen pou l rive yon kote tout moun nan popilasyon gen pou yo leve kouri pou yo rele anmwe gang bare yo yap rele anmwe pote yo sekou. E si nou pa leve nivo a, n ap wè sa gen pou fèt, sa ap rive nou. Se m santi se yon wont. Se yon wont. E petèt nou menm kòm nou pa gen moral, nou se pa moun de moral, nou gen dwa pa wè si se yon wont li ye pou klas politik ayisyèn nan. Men mwen wè sa se yon wont. Kot fyète nou ye la kòm pèp? Nan 21 nyèm syèk moun ap viv konsa. Kot fyète nou ye kòm pèp? Kot fyète nou kòm politisyen? Ak kisa lè nou ale demen yon moun pral pale byen de nou? Yo pral pale pral nan men nou, yo pral pale de yon gang? Di m se ansyen depite gang, m se ansyen senatè gang, m se ansyen prezidan gang. Se konsa nou tande y ap pale de ansyen zansèt yo? Mèsyedam! Leve nivo a, nivo a pa ka konsa, leve nivo a. Nou pa ka desann pi ba ke kote nou ye la ankò. Nou pa ka desann pi ba, nou nan nivo ki pi ba ke fatra. Nou pa ka desann nan nivo sa. Fòk nou leve nivo a pou nou konnen nou gen yon peyi pou nou konstwi. Nou gen yon peyi pou nou reamenaje. Nou gen yon peyi pou nou mete an vwa de devlopman. Gade ki sa Sindoming ki la tou pre nou. ap remèt. Gade kisa dirijan sendomeng yo ap fè ayisyen lè yo jwenn yo lakay yo, kòman yo imilye yo, maltrete yo, se akoz de nou. Gen moun ki kouri kite peyi a, se akoz de klas politik la yo kouri. Men si nou tap travay, nou tap fon bagay ki bon, yo pa tap kouri. Yo tap la, yo tap investi nan peyi, yo tap travay nan peyi, yo pa tap kouri. Men nou men nou malonèt, nou pa bon. Kot diyite nou ye? Kot moral nou ye? Alò demen lè pitit nou rive yon kote, yo pral fyè kòmsi pou yo kanpe pou y ap pale de papa yo? M pral fyè mwen menm antank mwen menm m ta rive yon kote pou m ap pale pou m ap di papa m se te yon ansyen depite epi pou moun di kòman l te rele? Depite entèl entèl. An se pa depite yo te arete nan gang lan? Ou santi sa ap pòte pitit ou byen? Sa ap pòte yon frè ou byen? Sa ap pòte yon sè ou byen? Leve nivo a, nou pa ka desann nan nivo ba konsa. E mwen m garanti nou sa. Si nou pa leve nivo a, n ap wè yon jou kon jounen jodi a, chak kote yon manm nan klas politik la rive, pèp la ap leve kouri ap rele anmwe bandi bare yo, asasen bare yo. Lè sa e lè sa nou va konpwann, pou n leve nivo a men l ka twò ta pou nou. Li ka twò ta pou nou. Ase kòm moun kap fè politik poun pran yon peyi poun fèl sa mesye pou nou retire libète nan men moun yo moun yo paka sikile yo paka mache yo paka al regle biznis yo yo paka fè anyen akoz de kiyès akoz de nou kòm moun ki di nou se chèf deta kòm moun ki di nou se otorite sa fè wont sa fè wont sa fè wont. Mwen konsèy mwen kap ba nou se leve nivo a. Pase nou desann twò ba. Nou desann twò ba. Tout peyi ap avanse. Nou menm nou rete la nan nivo sa. Fon jan pou nou leve nivo a.